Byenvini nan Koze Lasante, nou pral pale e se yon plezi pou m kapab genyen w ansanm avèk nou jodi a. Èske ou tande pale de depresyon deja? Oubyen ou konnen yon moun nan antouraj ou ki te sibi yon epizòd depresyon deja? Èske w te konnen tou ke maladi sa a yo te rele li maladi ventyèm syèk la? Byenvini tout moun, jodi a se yon plezi pou m ansanm avèk nou pou yon nouvo nimewo Koze Lasante Magazin Sante Televize Kreyòl. Nou pral pale de depresyon e envite nou jodi a se yon bèl vizaj ke nou abitye wè nan emisyon sa deja, se psikològ Johanne Refusé. Jan ke m konnen nou renmen fè sa, mwen envite nou poze kesyon nan kòmantè Pale nou de istwa pa w de maladi sa. Ekip la ap kontan reponn ou. Ebyen, m ap kite w kounya. Se te avèk ou Shekina cheri. M ap tounen talè konsa pou n kapab kontinye ansanm avèk emisyon an. Byenvini yon lòt fwa ankò. Jan m te di w talè an, nou pral pale de depresyon. E nou gen ansanm avèk nou psikològ Johanne Refusé. Byenvini Johanne nan Koze Lasante, magazin sante televize kreyòl. Merci Shekina, mwen byen kontan avèk nou yon lòt fwa ankò e jodi a nou pral pase yon lòt bon moman. Egzakteman.
Donk, nou pral pale de depresyon e san nou pa pran twòp tan, nou pral mande psikològ la ki sa depresyon an li menm li ye. Si m ap bay definisyon pou depresyon an, mwen kapab di ke se yon maladi, se yon maladi ki pito sichik, donk moun yo konn se yon twoub mantal Ki karakterize l sitou pa yon tristès pwofond. Se pa yon tristès nòmal, paske latristès se yon emosyon, se yon emosyon ki pa nòmal, men se pa de tristès sa n ap pale. N ap pale de yon tristès ki pwofond, ki ka ale de 2 semèn ou plis. Ok.
E eta moun nan ye, maladi sa a, li vin pwovoke lakay moun nan yon disfonksyònman sosyal. Ok, e avèk yon soufrans o nivo pèsonèl. Kilè nou menm nou kapab pale de depresyon? Kòmsi nou wè yon moun, nou kapab di ke moun nan li fè depresyon.
Dakò, depresyon an, kèlkeswa maladi mantal la, se senptom yo ki bral pale. E lè nou ap gade depresyon, yo konn, yo konn bay, bon, sa depan de apwòch la, men jeneralman, Genyen se on sendrom, sa vle di yon ansanm de senptom ki pral montre w ke sa a n va pa. E la a w ap wap wè ke li fizikman l ap parèt. O nivo de konpòteman moun nan w ap parèt, o nivo vi afektif li e konitif, tout ap touche. Donk kòm ou mande m kisa k ka fè w wè sa, e w ap wè nou te pale de tristès lan, kòm yon tristès pwofon, se premye siy, epi w ap rankontre dotre siy tankou yon pèt dapeti, tankou somèy lan ki ap pètyobe, l ap gen yon twoub di somèy, w ap wè tou moun nan li manifeste yon pèt denterè, ok, sa li te konn pran plezi ladan yo, sa pa enterese l ankò, sa li te konn fè, li pa anvi fè yo ankò, ok, w ap wè moun nan li kòmanse repliye l sou li menm, wè li pa pran plezi nan anyen epi wap wè moun nan toutan li di w li fatige li gon fatig entans menm si li pa fè anyen donk fatig lan la ou kapab rankontre tou on la kilpabilite kòm on lòt senptom ki la donk moun nan li santi l koupab de on bagay m koupab

wè se fatig lan, wè ou pa ou pa ka fè anyen, kò w ap fè w mal, ou fatige, ou pa gen enèji ankò. Donk si lè vrè ke se yon maladi psichik, men nou kapab wè ke l gen anpil, anpil atent o nivo de kò fizik lan ke maladi sa kapab pote. Evidamman, lè n ap pale de twoub fizik yo, de trouble psychique yo tradui e sa fè lè w ap eksplike l ou di ke a depresyon an li touche moun nan ke se swa o nivo konpòtemantal nan konpòteman l sa l te konn fè ou pa gen enèji ou pa ka fè l ankò ou menm ki renmen anime a sa pa enterese w ankò ok o nivo fizik e fatig lan ralantisman psikomotè o nivo kognitif pwoblèm konsantrasyon. ou pa ka konsantre w pou w fè yon aktivite paske w gen yon bès denèji epi se o nivo afektif se la tristès se tristès pwofond ok donk sou 4 pwen sa yo w ap wè ke vi moun nan touche e kòm nou nan maladi mantal otomatikman li antrene yon soufrans lakay moun nan de pwen de vi pèsonèl la pèsòn souf e yon lòt bagay ankò paske moun fò n bon n ap vini sou sa Lè n ap pale de maladi yo tou, fò n toujou teni kont de la dure, de frekans avèk entansite senptom yo. Donk si w wè siy sa yo dure 2 semèn ou plis, la w ka kòmanse di, Hum, gèlè se yon depresyon. Ok. E èske timoun kapab sijè ansanm avèk depresyon?
Depresyon li touche tout kategori moun, menm ti bebe.

Sa se yo menm li nan apwòch pa yo an, yo pa wè depresyon tankou yon sendrom, yo wè l plito nan relasyon a lobjè. Sa vle di, la mer. Men se pa yon relasyon konsa konsa, men se yon relasyon ki te fizyonèl, epi vin gon pèt dobjè damou. Donk la, nan rechèch li yo, ke l t ap obsève de zanfan nan krèch, epi li te vini avèk konsèp sa yo. Lakay timoun, diferans pou nou fè, sa se pou montre w ke tout moun li touche, ke l te bebe, ke l te anfan, adolesan ou adilt. Donk gen spesifisite pou anfan, pou bebe, pou anfan spesifisite an gen yon altènans repli sou swa, tristès e eksitabilite. Donk lakay timoun nan depresyon pap kouri wè ke son repli sou swa, son pèt dèterè. Li kòmanse manifeste, ou gen dwa wè tou, li kòmanse avèk yon eta deksitasyon, wè chanjman dimeur ki frekan, des accès de colère, epi jiskaske li rive avèk yon bès o nivo de la motivasyon, en, yon bès, en, o nivo de yon pèt denterè. Donk li pa oblije se tristès pwofond lan, Li kapab tou yon ajitasyon ka pa li ka manifeste o nivo konpòtemantal pa yon ajitasyon, yon agresivite o nivo de limè, dayè depresyon se yon twoub de limè ke li ye ok, epi lakay timoun nan gen lòt siy tou wap wè o nivo di randman skolè ap gen yon diminisyon donk se se de kri e timoun nan ap fè apèl pou wè ke a sa n va pa ok, kap o nivo konpòteman tou nan lekòl lan Wè, o nivo de, o nivo alimantè, ou ka wè ke li chanje konduit alimantè li yo tou. Donk, èske moun nan ki nan depresyon an, èske moun nan kapab konsyan ke li menm li nan yon epizòd de depresyon? Sa depan.
Sa depan. Konn gen de moun ki vrèman, paske yo di, tankou l dènye an n t ap pale de sante mantal, si m wè m kòmanse chanje sa n va pa, li ka konnen ke, woo, sa n va pa, m santi m pa byen, m panse m bezwen èd. ok sa depan de moun nan kan gen moun tou ki pa pran konsyans de li ok kan gen de moun ki wè se tankou tou kan gen de moun lè pou yo sòti yo sòti byen kan gen de moun sa depan donk fò nou teni kont de diferans endividyèl e palan de depresyon tou lakay adolesan yo depresyon siy yo nou jwenn kay granmoun yo yo pwòch tou avèk siy yo nou ka jwenn lakay adolesan donk depresyon lakay adolesan li plis pwòch ke depresyon. avèk depresyon granmoun ke timoun e ti bebe. Ok.
Donk, depresyon an son maladi ki pral touche endividi an, an nou di nan anpil aspè nan vi l anfèt. Alòs, kòman yon moun ki ap viv ansanm avèk yon moun ki fè depresyon, kòman li kapab jere sa? Paske talè ou te di ke depresyon se yon maladi ki jenere sa nou rele de panse suisidè. Tèt fò souvan. E kounye a, kòman yon paran oubyen yon zanmi oubyen yon moun ki nan antouraj pwòch yon moun ki fè depresyon, kòman li pral fè li menm pou l jere sa?
Dabò, paran an oubyen si w nan antouraj moun nan, fò w kapab, ou ta w ap viv avèk moun nan, sa vle di se yon moun ou konnen. Donk, ou kòmanse obsève, ou wè siy yo, ou wè pwoblèm yo. Donk, kòman ou pral jere li? Ou ka pale avè l pou di, oubyen moun nan si l vin kote w, ou wè ke ben sa n va pa, èske ou bezwen èd? Ou konnen mwen la pou ou, nou kapab pale, mwen wè w kòmanse chanje, mwen wè w te konn pran plezi nan sa, sa pa enterese w ankò. Enh Shekina, di m non. Ou wè, sa vle di ke ou ofri moun nan yon espas ki byenveyan, ki anpatik, kote ke li santi ke w ap chache ede l san w p ap jije l, san w p ap kritike l pou di bon sa ke w pa ka sòti, ou konprann? Donk, la se premye sa w ka fè. Ou gen dwa di, men sa m remake, e ou menm, ou pa wè sa tou? Bon, m ka eseye ede w, oubyen, si m pa ka ede w, èske w ap asepte wè yon pwofesyonèl? Pou, wè, ou mete moun nan, ou montre l ke mwen la pou ou, mwen vle ede w, mwen vle soutni w. Se la pou nou kòmanse. Paske nan priz an chaj depresyon an, yo montre ke menm si sa ta rive, moun nan pran des antidepreseurs li pa oblije pran l paske des études montre un tiers de moun ki konn gen depresyon si son depresyon lejè avèk yon psikoterapi l ka sòti ok men yo montre tou antidepreseur lan li pa sifi lè w ofri moun nan yon espas pou li pale kote li santi ke mou yo tande m yo la pou mwen espas sa se pou mwen kòmsi y ap ede m jwenn fason pou m sòti Paske, tankou nan psikanaliz la, yo menm, tankou lè, nan lòt apwòch yo, yo di son sendrom, yo wè siy yo, yo avanse. Yo pa bezwen rete sou kòz. Nan psikanaliz la menm, yo fè relasyon avèk kòz la. E relasyon avèk kòz la, se yon espas eteyan, yon espas ki kontenan ou ofri moun nan kote li kapab pale. E m panse ke sa ka kòmanse lakay li. Ou ofri moun nan espas sa a, ki plizoumwen sinifikatif, byen ke dan la klinik, dan la relasyon terapyotik, sa psikològ lan pral ba li an, li plis ke moun ki sinifikatif nan vi l, men ou kòmanse ofri l sa. Ou ba l soutyen, ou montre l la pou ou, e si ou wè ou pa kapab, ou ka toujou ransenye w, refere w avèk yon pwofesyonèl ki kapab ede moun nan sòti. Ok. Dènyèman, nou Nou swiv ke gen anpil mizik ki soti sou depresyon, pawòl depresyon li pale anpil. E anpil moun, trè souvan depi yo inik rete, yo santi ke yo pa byen, swa yo gen yon epizòd de deprim petèt, yo tou pran sa, yo Yo mete l pou yo di ke yo fè yon, ke yo deprime, ke yo mm-hmm. yon depresyon kelkonk. Nou ka menm di ke depresyon tounen tandans ou byen yon efè de mod, si yon pe di sa kom sa menm. Ok? Mm-hmm. Menan, koman eske nou pral fè diferans antre yon epizod de deprime ansanm avèk depresyon? Bi, eske si yon moun di li deprime ansanm avèk moun nan la fè depresyon, eske se menm bagay? Dakò merci Shekina. Anfèt deprime avèk depresyon se pa menm bagay. Se vrèman pa menm bagay. Dè ke nou nan depresyon nou nan maladi. Ok. Alò ke deprime se yon eta emosyonèl wè ou li ou santi yon tristès men se kòm se yon tristès ki nòmal ki ap pase. Paske emosyon yo sipoze santi yo. Yo egziste yo fè pati de nou. Hein. ok men se lè li lè emosyon rete twòp se lè sa l pral deranje donk yon deprim se kisa ou gen dwa gen yon tristès ou gen dwa li manifeste tou pa yon santiman denpuisans en se nan moman ou pa byen wè ou epi aprè sa pas pa kont depresyon li menm li se yon maladi en son tristès ki profond. Wè, deprim nan, li kapab akonpanye tou avèk yon santiman de dezespwa, men wap wè moun nan, finalman, men pwisan, m santi m tris, men se pa la maladi. Se pa la depresyon. Ok? Depresyon an se yon maladi. Se siy yo, frekans siy yo, entansite an,

Ok. Tankou apre yon akouchman, kan gen fi, Depresyon apre postpartum. 3 mwa, Apre. yo pale de depresyon postpartum. Ok. Se 3 mwa ki swiv akouchman. Gen sa yo rele dysthymie an, Mhm. li menm li ale pli long, ok. Li vreman sou yon dire long long long. Kan gen moun tou ki pale de depresyon sezonye onivo afektif, paske pa bliye se li tou cho onivo afektif. wè. Epi genyen depresyon nou menm n ap pale pi souvan ke m bay siy yo pou li ki se epizòd de depresyon majè. Ok.
Donk m panse ke nou pale la de depresyon, nou konnen ki sa depresyon ye, apre sa ke nou sot wè nan emisyon an. Nou kannen diferan siy, diferan senptom ki ka fè w panse ansanm avèk yon depresyon. Nou konnen tou kòman Yon moun ki ap viv ansanm avèk yon moun ki pwòch li, li dwe fè, li dwe fè, li dwe viv ansanm avèk yon moun ki genyen depresyon, ok? E nou konnen tou, apati de sa ke nou wè nan emisyon an, ki sa ki genyen kòm diferans ant yon epizòd de deprim avèk depresyon, ok? Donk, m panse ke nou fè le tour de la kesyon. Èske ou t ap gen yon dènye pawòl ou ta anvi di ansanm avèk moun ki ap gade nou la jodi a?
Lè nou gen yon moun ki gen yon patoloji mantal, anviwònman moun nan konte pou li. Dèfwa, nou konn rankontre de pasyan, yo konn santi yo sèl, y ap sipòte maladi an sèl. Donk milye an, kad la. Paske depresyon an, byenke nou pa pale de koz, Li gen dwa vini apre yon evenman, yo montre ke gen 2 tip de koz jeneralman, byen ke yo konn di a yo pa konn kisa ki fè deklanchman onivo biyochimik, paske gon pwoblèm biyochimik ki pwodui, yo pa konn si se li menm ki bay chòk emosyonèl sa, yo poko ka eksplike sa pou sèvo an, men yo montre ke li kapab vini fas a yon evenman deklanchè, ki deklanchan, tankou yon dèy, yon dèy patolojik ki dire, yon pèt soudèn, tankou petèt sa n ap viv nan peyi an, paske m tande anpil sou rezo sosyo yo pale de sa, ok. Answit, li gen yon fòm tou ki latan, ou gen dwa pa viv anyen, men ofiramezi ou santi, menm si ou pa viv yon evenman, men se la, se ensidye, de fason ensidyez, ok. Donk, m ap di nou, fò nou, 1, fò nou alekout de moun yo, fò nou ofri, menm si moun nan ap fè yon prizancharj lopital, fòk nou la pou yo. Fòk nou tande yo. Paske lè moun nan ap viv yon patoloji mantal epi li ap pote soufrans sa pou kont li, li pa gen moun ki avè l, li konn pi douloure pou moun yo. Pou timoun yo se ankadre yo, tande yo, la pou yo, en soutni yo. Ok? Epi pou lè bebe, se lè manman, oubyen m pa konnen, yon sibstiti parantal. Donk relasyon nou gen ak timoun yo se vrèman wè en kòman ke nou ka en jere relasyon sa pou nou gen de timoun ki sekur. Voilà se sa mwen tap pote pou nou jodi an. Ok merci psychologue Refusé ankò yn fwa ou te patisipe ansanm avèk nou nan emisyon sa e mwen sur ke tout moun ki tap gade emisyon an jodi a aprann anpil de kisa depresyon ye donk nou remèsye w anpil paske ou te aksepte vini nan emisyon an jodi a ankò yn fwa donk mwen ap pran tan sa tou pou mwen kapab remèsye tout staff teknik la, pou mwen remèsye Botanix Lush ki fè ke makiyaj nou, ki pèmèt aske vizaj nou trè bèl, mwen menm ansanm avèk sikològ Refuze. Donk, m ap remèsye ou menm tou ki toujou pran tan pou ou kapab gade emisyon sa. Mèsi a ou menm ki pral abone ansanm avèk diferan paj nou yo pou rete konekte ansanm avèk Koze Lasante, magazin sante televize kreyòl. Alò, mwen ap kite w la. Se te ansanm avèk ou Shekina Chery pou te prezante w emisyon sa.